enfòme popilasyon an paske m panse se devwa nou, se responsabilite nou. Nou te mete yon prezidan eli, li mete yon gouvènman, donk wòl nou se pou n sèvi popilasyon an. Donk tou dabò, m ap salye nou menm laprès, direktè jeneral ministè kominikasyon, lè wo kad, du ministère de la communication e tout moun kap gade nou la kap tande nou e media an ligne yo map salye nou bon mwen menm mwen pral pale sou 3 gran pwen premye pwen an se korona virus map pase yon men sou li nou konnen prezidan gen poul pale trè prochènman men lan non gouvènman an prezidan an premye minis manm gouvènman an nap prezante senpati nou a tout viktim yo e mka di ke lan mwa me MSPP te deklare ke yo dekouvri 2 nouvo varyan, youn ki sòti Brezil, lòt la sòti nan peyi Angletè. Donk, m ka di ke ane dènyè lè konsa, nou t ap pale de premyè vag. Jodi a, nou pran nan dezyèm vag. E vag sa a, e nou konnen gen yon slogan ki di Kowona pa yon jwèt, e nou wè la a, li pa vin jwe avè nou fwa sa a. Donk, mwen menm, m ap envite popilasyon an kontinye respekte mezi ke otorite yo pran e pratike jès baryè yo. Sa vle di ke mas la ke m genyen nan figi m la jodi a, li trè enpòtan e nou menm, Map dim pou moun kap ede mas yo se pa mete mas la ba montan nou ou byen fò li kouvri nen nou rive jous nan manton nou epi fò nou lave men nou epi kenbe distans sosyal 1 mèt 50 nan e m kònen gen anpil moun ki pale tou kap di ke maladi a pa egziste ke se se pwopagann ke nap fè. Nou gen anviwon 4.3 milyon moun ki gen aksè avèk Entènèt. Li toujou bon fè rechèch. Nou gen fanmi, nou gen zanmi tou lan dyaspora. Rele moun k ap viv lan Brezil, rele moun k ap viv lan Chili, rele moun k ap viv Lafrans, rele moun k ap viv lan peyi Etazini. Mande yo ki ravaj. pandemi kowona sa fè. M ap envite nou al fè rechèch, pa kite moun di nou voye e fèt monte tèt nou pou n di maladi a pa egziste, paske se menm moun sa yo, yo pati avèk madanm yo, pitit yo, y al pran vaksen. Donk nou menm, se pou n kontinye, jan m te di talè a, respekte mezi otorite yo e aplike jès baryè yo. Kounye a, m pral pale rapidman de koze idantifikasyon. Sou zafè idantifikasyon, m ap salye tout antite ki fè pati de Task Force Idantifikasyon an, kòmanse pa Loni, Ministè Jistis e Achiv, tout antite ki te travay nan reyalizasyon kanpay ke prezidan an te lanse, an novanm 2020, kote jodi a plis pase 4 pwen 3 milyon moun fè pati de lis elektoral referandè la. Paske fò mwen di li te 4 pwen 5, men fò mwen di tou, m ap tou lanse mesaj sa a, moun k al fè kat lan ONI yo, si nou poko jwenn kat la, se pou n ale lan biwo ONI an, se sa pa vle di pou n al refè kat la. Se menm jan avèk batistè a. Si w pèdi batistè w, ou pa sipoze al refè batistè a, fò w ale nan achiv pou w ka fè sòti ekstrè ou. Paske lè nou al refè li se plis konplikasyon ke li pote, e moun kal fè kat la 2 fwa, alafèt lajounen, gen sa yo rele nimewo didantifikasyon nasyonal inik, son grenn kat la ke y ap kenbe. E. Fò m pwofite di tou, zafè idantifikasyon se zafè tout moun, ke se swa moun k ap viv lan 572 seksyon kominal yo, moun k ap viv lan tout 10 depatman yo. E jodi a, m konnen nou menm lan dyaspora a, nou te jwenn anpil blokis, anpil barikad pou n pa t fè kat didantifikasyon. Jodi a, li tounen on reyalite. Nou ka di lan nenpòt. anbasad avèk konsila ayisyen kounye an ou ka ale pou fè kado. Men nou konnen avèk pwoblèm pandemi an nou gen de peyi kankou chili, anjantin, la gwadloup, la frans, kanada nou konnen avèk pwoblèm kowonaviris la gen anpil te gen anpil restriksyon men m konnen ke gen ekipman ki rive e m konnen fòmasyon yo pral fèt trè byento nan zòn sa yo men apre sa m ka di rès misyon yo Etazini, Sendomeng, Turks and Caicos, nan Karayib la, tout kote sa yo, moun yo ka ale pou yo fè kat la. Kounye a, sou zafè referandòm, kote m ap salye komite konsiltatif la ki sòti dezyèm vèsyon avan pwojè a e m wè ki trè byen akeyi lan lopinyon piblik, m ap salye kòlèg mwen, Minis Mathias Pierre, ki. te mete sou pye yon seri de deba. E se sa ki rele demokrasi. Youn pa oblije dakò avèk lòt. Ou pa oblije dakò avèk nouvèl konstitisyon an. Men, fò sa fèt nan deba, nan pataj lide avèk dopinyon. Moun k ap fè menas, moun ki antre nan kidnaping, pran lavi moun, nou panse ke apwòch sa yo, nou pa rele sa demokrasi. E n ap di moun sa yo. N ap envite tout popilasyon an, pa kite moun di ou tèks sa la, li disponib. N ap ankouraje komite konsiltatif la enprime livrè, m konnen ke tèks final la pral sòti. Fò livrè a disponib nan tout seksyon kominal, fò li disponib nan dyaspora a, paske m panse gen anpil bagay enteresan ke minis Matyas sot pale de la a, keseswa sektè fanm, sektè dyaspora, sektè jèn, e anpil chanjman. ki fèt nan nouvèl konstitisyon sa a. Ankò yn fwa, pa kite moun di nou, ale tou sou nouvokonstitisyon pwen kòm kote n ap jwenn 277 atik, kote n ap jwenn diferan atik ki pale de diferan sektè yo e de ekilib twa pouvwa yo. Mèsi. Byen nou rive nan fen aktivite sa e fòk nou di ke jodi a nou lanse CIPRE ki se sant denfòmasyon pèmanant sou referandòm ak eleksyon. E fòk nou di ke depi fevriye 2021, donk avan pwojè konstitisyon sa, gen anpil deba k ap fèt sou li, gen anpil emisyon tou sou radyo, televizyon, sou rezo sosyo k ap fè deba. Pa bò kote minis Mathias, nou wè ke gen yon platfòm, yon podyòm kote ke gen anpil pèsonalite ki pase vin debat. e pale de konstitisyon an e nou rive jwenn jodi a avèk lidèchip minis kilti ak kominikasyon an nou lanse Sipre. Alò Sipre a pral gen pou l tanmen la, pou l tabli la le madi e jedi e podyòm medyatik kote deba yo l ap toujou kontinye fèt lendi, mèkredi e vandredi e Sipre a se randevou madi e jedi. N ap.